Premye moun nan se Piterson Benjamin, de la goch vè la dwat, nan kwen an bò envètè a, rive jiska mesye mayo blan an. Se 8 premye moun yo. Se Piterson Benjamin. Piterson Benjamin se yonn nan gang.

Nou pral pale anpleman sou sa pou nou kapab genyen plis presizyon. Senkyèm moun ki vini apre kat premye mesye yo, se Salomon, alò se Salner Polidor, èske Jesika Adrien la? Wi, Jesika Adrien, Sonel Senno Rien,

dam ilegal paske nou konnen fenomèn kidnapin nan son fenomèn tout laprès la konnen ki anplè lap pran e nou te pran tan pou nou te pale de sa men jodi a m kwè ke nap pran bon tan pou nou pale de sa e majorite moun ki la yo pi fò tout moun ki la yo se moun ki enplike nan kesyon kidnapin sa nou rele anlèvman sekestrasyon swivi de ranson nou ba l ti non nou rele kidnapin.

3 mesye sa yo, yo genyen menm chèf dakizasyon yo. Se 2 mesye ki pat se gen manda damne dèyè yo, yo te gen pou yo al reponn kesyon lajistis, depi sou arestasyon Anel Joseph, yo te gen manda pou yo t al reponn kesyon lajistis. Yo apateni a. gang ke Anel Joseph tap dirije nan Vilaj de Dye yo sove yo rive Sendomeng koneksyon lapolis dominikèn avèk lapolis ayisyèn fè atravè entèpòl yo arete yo a Sendomeng e otorite ayisyano e dominikèn yo yo remèt yo sou fwontyè ayisyano dominikèn nan a dè polisye ayisyen e mentnan yap genyen pou yal reponn kesyon lajistis pa rapò a chèf dakizasyon ke yo gen sou do yo. Dakò, mèsi. Nou gen yon lòt gwoup na pral prezante ankò. Nou mèt fè moun sa yo ale pou nou sèvi. Mèsi.

Nou kapab remake, nan tou 2 gwoup pou nou prezante yo, nou wè chak gwoup gen omwen yon fanm ladan. E m pral eksplike nou yon fason pli laj toutalè, mesye ki nan kwen an, toujou bò kote Invert dèyè a, avèk mayo ble a, li rele Michel Nicolas, e moun ki vini aprè l la se Resilhomme Pierre, alyas Aselòm, toutswit aprè nou jwenn Nathalie Augustin, Gesner Belfort, Gesner Belfort ap fonksyone sou 3 non, yon lè l rele Gesner Belfort, yon lè l rele Roudy Pierre, yon lè l rele Jude Félix. N apral esplike nan ki ka mesye sa yo te enplike nan blòk legliz Sibè sou wout 9 kote yo te anlve yon sitwayen, nou pral pale de sa toutalè. Aprè dènye ka anlèvman ki konsène 2 moun nou wè nan ekstrèm yo a. Se Bernard Etienne alyas Ledik, se konsa misye rele tèt li, epi nou gen Jonathan Sam Augustin ke yo te fè anlèvman le 30 oktòb 2020 sou la pèsòn de Yòl Derica Derison. Vwala se an tou 17 moun ke nou prezante a la près, nou pral eksplike nan ki sikonstans chak gwoup moun oubyen chak moun oubyen chak gwoup de moun nan ki ka yo te enplike. Vwala, yo devan mikwo laprès yo la, nou wè yo, pou opinyon piblik la kapab enfòme de travay ke lapolis fè pa rapò a sitiyasyon sa kap gangrene sosyete a, nou pral pale de sa. 17 moun, pami yo 2 fanm, enplike nan anlèvman, sekestrasyon swivi de ranson. Lè nap pale de kidnapin, fòk eleman sa yo reyini. pou nou di se yon akt de kidnapin li ye. Si e se tou le 3, alò tout eleman sa yo, yo yonn konplete lòt. Se pa yonn ou lòt, fò yonn konplete lòt, fòk tout prezan. Dabò, gen anlèvman, aprè anlèvman fòk gen sekestrasyon, e aprè fòk gen demand de ranson. 3 eleman sa yo kant yo reyini, nou pale de anlèvman, sa nou menm nan langaj komen an nou rele kidnapin. Nou sot prezante nou 4 premyè pèsòn yo, Peterson Benjamin, Ti Piter, ke sèten moun di se nimewo 2, nimewo 3 ke l ye nan baz 5 segond ki baze a Vilaj de Dye, Jacner Delcine, Inel François, Rosenor Saint Louis. Mesye sa yo, yo enplike nan yon vòl de veyikil, yon pick-up, Nou blanch, li te koulè blanch dabò, non li te alò se ton Toyota Hilux nwa ke Jaknè Delis li menm li pentire an blan. Pikòp sa li se pwopriyete leta ayisyen, li apateni o sèvis ministè ministè jenès e spò. Yo vòlè li an dat di 25 fevriye 2020 a Dèlma 18 nan men yon anplwaye ministè sa. Yo pran plak machin sa a, Jacner Delice pran plak machin sa a, li mete l sou yon lòt machin alòske lòt machin sa a te enplike nan yon kidnapin a Miragwàn le 31 jiyè 2020 e lapolis nan Gresye ta pral rekipere veyikil sa a e libere moun yo

Enfraksyon yo repwoche yo se anlèvman e sekestrasyon kontre ranson e detansyon ilegal dam. Yo te gen an posesyon yo yon pistolè, nimewo seri l se 010188. Yo te jwenn zam sa nan men Salner Polydor. Komisarya Dèlma byen si, se li menm ki te sezi an tou premye lye de dosye sa e puiske dcpj se li menm ki gen konpetans pou apwofondi ankèt yo, donk yo te achemine dosye sa yo a la dcpj. Te genyen tou nan blòk wout 9, tou prè legliz Sibè, pou moun ki konnen zòn nan, mesye sa yo, yo Michel Nicolas, Resilòm Pierre alyas Aselòm, Nathalie Augustin, yon lòt fanm ki enplike l nan kesyon kidnapin nan tou, Gesner Belfort, tanto se Gesner, tanto se Roudy Pierre, tanto se Jude Felix, yo te anlve Jocelin Estiven, yon sitwayen de 43 zan, e yo libere l menm jou a suit a entèvansyon lapolis e nan sou komisarya Duvivier a yon tchèk de woutin ke lapolis te santi malèz la, gen yon enkonfò a, enkonfò viktim nan. anndan machin nan, yo te poze kesyon e yo te santi malèz la, yo te rive entèpele mesye sa yo, donk vwala, mesye dam sa yo, padon, vwala, e y ap reponn kesyon lajistis. An dat du 30 oktòb 2020, yo te anlve tou yòl Derica Derison, yo libere l, li libere, padon, le 4 novanbre. Vwala, se ansanm de dosye sa yo, men gen yon dosye ki. ki gon aspè patikilye m te swete fon ti panche sou li, se kote mwen swete atire atansyon lè paran, mè e pè de fami sou yon aspè tou patikilye se kon apèl le kontwòl parantal. Sitou moun ki gen jèn fi, jèn adolesan fi yo apati de 14, 15, 16, 17 jiskaske yo vin majè, pou nou gade ki moun yo frekante, ki kote yo ale, ki sa yo fè, ak ki moun y ap pran pa. M pa pral raple sa k te pase deja, nou tout nou konnen l, li nan memwa nou tout la a. Men nou gon sitiyasyon prèske similè, erezman lapolis rive ladan l a tan e le pire pa rive. 23 novanm. Mwen pale de dosye sa nan laprès deja, m pat bal non l, men petèt kounye a la sitiyasyon oblije m bal non l son fason ke pou paran yo kapab sifizamman konnen pou yo konnen kisa pou yo gen adopte kòm kòm konduit. Berlina Musial, 17 ans. Lapolis nan dcpj resevwa plent di yo kidnape l nan Kwadèboukè. Sou wout li. De la tranble a kwadèboukè li pral lekòl lapolis resevwa plent di yo kidnape li lapolis travay sou li lapolis entèveni de kwadèboukè etan lapolis gen enfòmasyon di se gantye yo kenbe l lapolis entèveni li libere li libere berlinia musial. san ranson 50 mil dola ameriken ke ravisè pretandi yo te mande, yo libere l. Men, lapolis pa rete la, ankèt la l ap kontinye. Pa la swit, lapolis pral konprann se pa t yon kidnapin, men se te yon aranjman kote lapolis te deja arete Jolando

Nou kab konprann, yon fanmi ki pa gen mwayen, ou mande l 50 mil dola, e l gen pitit fi l nan men w, li degaje l pou l jwenn 15 mil goud, li depoze, nou konn istwa 15 mil goud sa yo deja, atravè de ka ki trete deja, pase nan peyi a deja, nou pa pral pale plis sou li. Men, sa ki pi enpòtan, se kòman de bandi kapab rive pran pitit ou, lakay ou, nan fwaye l, pou l monte tèt li, pou l ap bay manman l a papa l presyon pou bay dè bandi kòb, fè dè zaranjman avèk bandi pou ba yo kòb sou pretèks ke yo kidnape l. Sa li trè zenpòtan. Mwen p ap pase sou silans, menm si plizyè jounalis te rele m mande m sa, men m pa t pale de sa. Se yè swa kote nan yon fouy kote delege depatimantal lwès la te la e nan ang dè ru Rigo e Lanbè nan kad yon fouy de woutin nan yon bis de transpò, 3 bandi, Pierre Norgues, Saint Juste Micky, Peterson Jules, nan yon bis ki fè transpò an komen, nèg yo te genyen 2 zam an posesyon yo.